Jodi a se Ayiti Tunizi Jodi a se Ayiti Tunizi Match sa ap fèt a 8 è di swa è aswè a Pèp lan M te fon koudèy sou jwè Tunizyen yo tou Sa vle di kiyès yo ye egzakteman è jwè Tunizi yo Èske se de nèg ki ap jwe lakay yo Kote yo ye egzakteman E lè w ap gade e Mwen kwè ke yo gen van toupatou, yo gen van nan Nice, yo gen van nan Lorient, yo gen van nan Francfort, yo gen van nan Hambourg, pou m pale de klèb sa yo ke nou abitye ak yo, yo gen jwè nan Burnley an Angletè, yo gen jwè an Swis, yo gen jwè an Azi tou, nan klèb Saoudyen. La Tunisie se yon ekip ki ageri ok pa pa souzestime yo parapò a non yo parapò a yon seri de bagay e yo petèt gen yon yon istwa nan koup di mond ke yo pa genyen paske yo pa rive lwen nan koup di mond yo gen de bagay ke yo pa fè men mwen panse ke

Ok Tunisie ranpòte kan nan. Tunisie te chanpyon koup dafrik de nasyon an 2004 yo te bat Maroc ki se yon vwazen yo te bat Maroc 2 a 1 an final an 2004 donk Tunisie se yon ansyen chanpyon dafrik de nasyon ok yo pran koup dafrik lan deja se ekip sa donk Haïti pral kwaze souda de istwa ok ou ka menm di ke Tunisie Evany ou ka menm di non, lè w pran tout endikatè majè yo, Tunizi devan Ayiti nan foutbòl. Ok, endikatè majè, ou ta ka gade klasman fifa, nonb de patisipasyon a la koup di mond, nonb de konpetisyon kontinantal yo ranpòte, ok, e pa egzanp si w pran konfederasyon pa nou an, e ou gade sa nou ta ka rele la Gold Cup, Ayiti pa ko janm genyen yon Gold Cup. Nou poko janm fè final non Gold Cup ok men la koup dafrik de nasyon Tunizi ranpòte l deja ok Tunizi ranpòte l e Tunizi fè final koup dafrik de nasyon tou e bon li pat toujou gen chans rive jiskobou e genyen tit lan pa egzanp yo te fè yon final an 96 men sa Afrik di Sid te chanpyon sou yo ok e donk. Se sa, Tunizi, li genyen on istwa ki pi rich, ki pi gran ke Ayiti. Men se on bon bagay ke Ayiti kapab jwe match sa a, ki kapab on bon bagay tou pa rapò a pèspektiv menm klasman fifa. Paske pa bliye ke jodi a, nan jan klasman fifa ye a, lè w bat on ekip ki pi byen klase pase w, yo ba w anpil pwen nan klasman an. Genyen on faktè nan klasman fifa a ke yo konsidere. Expected wins, sa vle di se son de viktwa atandu. Sa vle di si la France pral jwe a Costa Rica, enben expected win nan li nan avantaj la France. Se la France, yo atann yo ke la France ap bat Costa Rica pa rapò a klasman resan 2 ekip yo. E pa rapò a sa, si donk Costa Rica dejwe pwonostik yo, yo bat la France, Costa rica pral fè anpil pwen donk son bagay konsa nan ka ayiti tunizi ayiti jodi a la son ekip ki 83 zièm mondyal fifa li pral kwaze yon ekip tunizi ki li menm 44 zièm gen yon bèl ekan anviwon 40 plas de diferans ant 2 seleksyon yo yon viktwa ayisyèn jodi a ap bal plis pwen nan klasman fifa a, bal anpil pwen nan klasman fifa a, plis ke si pa egzanp Ayiti te genyen yon ekip tankou Trinidad. Ou konprann? E se tout sa ki enteresan nan jwe match amikal kont peyi sa yo. E m ka di nou ke lè w jwe, Ayiti ap fin jwe kont Tunizi, answit seleksyon ayisyèn nan pral jwe kont Island. Nan dezyèm fenèt fifa k ap fèt Toronto egalman, nan dezyèm pati fenèt fifa si w vle li konsa. Island fò m ta fè yon koudèy pou m wè kote Island ye nan klasman mondyal lan tou paske tout sa yo mwen panse se de enfòmasyon ki enpòtan pou nou konnen e pou nou al monitore, gade. E sa kapab ban nou yon ide sou sou sa k ap vini an. Islande 75 yèm mondyal o klasman fifa. Donk la ankò son ekip Ayiti gen enterè e bat. Sa ap ede l swanye plas li nan klasman fifa a. E m ap raple nou ke Islande gen pou l jwe kont Kanada jodi a ok. Match Islande Kanada a m kwè se a inèdlaprèmidi ke l ap jwe. Kanada kont Islande. Island pa nan mondyal men nou wè Canada ki nan koup di mond lan li menm Canada chwazi jwe kont Island ok ya pa de sousi ou pa oblije nesesèman jwe kont yon ekip mondyalis gen de peyi ki chwazi fèl gen de lòt peyi ki chwazi mikse l yon match kont yon mondyalis yon match kont yon ekip ki pa mondyalis gen de peyi ki fèl yon lòt jan pa egzanp Larentin jwe 2 match kont 2 seleksyon ki pa nan koup di mond. Ok, pandan fenèt fifa sa la, alòske li te gen yon bèl opòtinite pou li te jwe kont Lespay ki se yon sipè pwisans, men nou pral wè lè n ap pale de Larentin ke se petèt yon bagay ki estratejik menm nan seleksyon Larentin nan e n ap pral eseye gade poukisa. Donk vwala, se te yon ti koze sou ekip Tinizi an, mwen panse li toujou bon pou gade de advèsè ke w pral jwe kont li an. Mwen tap tande yè Sébastien Minier tap pale ak laprès e misye di ke Federasyon Ayisyèn Foutbòl mete a dispozisyon yo yon sòt de lojisyèl ki pèmèt yo ale e al gade ekip ke yo pral jwe kont yo, al gade jwè yo. Menm lè pa egzanp yo rate yon match an live, yo kapab retounen y al gade imaj jwè sa a, gade nan ki pozisyon li jwe. kont ki advèsè l t ap jwe, ki jan match la te ye, ki sa k te pèfòmans jwè sa a. Donk gen de zouti, gen de bagay a dispozisyon de ekip la ki pèmèt yo wè un peu plus qu'avant. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose paske jodi a nan jan foutbòl la ye an ou pa ka jis rete sou ou menm. Ou pa ka jis rete sou ou menm. E m renmen sa k ap fèt la tou anndan seleksyon an, anndan federasyon an. Se volonte sa pou eseye mete ekip la nan nivo mond la ap vire a. Paske fòk ou mete w ajou. Fòk ou mete w ajou sinon yo pral kite w. E se yon konba pèpetyèl ke l ye. Ou pa ka kòmanse l, ou fè w lage l. Apre sa yo kòmanse l, non sèlman mòde lage a ap fè w pèdi ritm ou, men nan lage a, ou bay tan advèsè yo pou yo menm kontinye grandi. E se sa k fè w wè dèfwa gen yon ekip ki al kite w, l al kite w nèt paske ou menm ou te sispann avanse. Ou te sispann avanse pandan yo menm yo t ap mache fò. Mwen raple sa, m t ap di sa. Sa pa gen tèlman lontan m t ap pale de Raymond Azéa, kapitèn seleksyon 74 lan. Misye te evidaman envite pa la fifa nan kad tiraj osò k te fèt Washington nan le 5 desanm dènye. Misye te prezan pandan de nuit lòt bò an, jedi swa, vandredi swa epi nan samdi, samdi tou alaverite paske tiraj la te fèt nan samdi. Ou te fon ti pale ak misye epi misye ta eksplike ke nan dinamik sa, nan peryòd sa, 70, 74 yo, Ayiti te nimewo 1 ou nimewo 2 nan zòn konkakaf la. Tout konkakaf la, m pa pale de karayib non. Tout konkakaf la. E bagay sa, lè misye ap rakonte m li, paske mwen menm m pat viv an 70, m pat viv an peryòd 60 yo, men m li sou jenerasyon sa.

Liv la dwe pratikman kouvri yon liv epè ki pratikman kouvri tout, m ta ka di, depi istwa koup di mond bagay 1930, men depi istwa Federasyon Ayisyèn Foutbòl la menm bay 1904 ke misye remonte. Liv sa se vrèman yon gwo gwo gwo achiv. Remonte, remonte, remonte nèt jiska mwen kwè l fini an 2004. Mwen kwè se nan peryòd sa liv la te pibliye. Epi lè Ayiti a mele klè ke Pepe ekri ki te nan peryòd sa a tou, nan pa nan, nan peryòd 74, 70 la, tout match ki jwe nan jenera, nan, nan peryòd sa a. Mwen li sou ekip sa a, men jis imajine l. E se sa k fè moun ki pi jèn yo, toujou gen yon, toujou gen yon dyòl jenerasyonèl, malerezman mwen anvi di, paske nou pa bezwen rive la. Men toujou gen yon dyòl kote.

Jodi a on vu de football la pa rapò a sa kap fèt jodi a. Yo pat konnen sak te fèt anvan an. Yo donk toujou nan diwèl pou apresye lè yap pale de ansyen sa yo kòm de lejand ou byen kòm de nèg ki fè tèl bagay. E lè ansyen yo di pa egzanp ah Manno Sanon te pi fò ou byen Guy Sainvil te pi fò ou byen Tom Pouce te pi fò eh Moun yo gen dimal pou yo pou yo pou yo valel paske yo pa konn vrè sa epi yo wè sa nèg sa ap fè la pa mande Bondye menm nèg aktyèl la gon chif ki pi plis ke nèg anvan an bon pa gen dlo kap lave nèg ansyen an kon chòk jenerasyonèl konsa e avantaj ke nèg ansyen yo genyen bon mwen m pa fè pati de nèg ansyen yo men nou ka di yo sa nou ka nou ka akòde yo sa nèg ansyen yo yo wè tout de jenerasyon yo ok yo wè. Yo te viv 70 e 74 e yo viv 2015, 2019, 2026. Ok. Donk, yo petèt mye plase pou pale de tou de pati yo. Mentnan, sa k konn rive tou, sèke nèg sa a ki te viv 70, 74 la, li petèt gen yon afinite plis pou peryòd sa a tou, paske se nan peryòd sa a vrèman li menm tou li te trè jèn, kòmsi li t al nan match pi souvan, dèfwa, e kòmsi. Pasyon l lan te yon ti jan pi wo toujou pou sa k ap pase a, pou sa k t ap pase a. Donk, e kri jenerasyonèl. Donk, se pou di kwa? Se pou di ke an 70, fòk nou konprann, e lè bay sa a fòk nou kite l chita nan lespri nou pou nou konprann, Ayiti te nimewo 1 de la konkakaf a yon epòk. Sa vle di nou te devan Meksik, devan Etazini, devan Kanada, ok, devan Kostarika, Ondiras, e lòt peyi sa yo. Se te la reyalite nou e se sa k fè n te kalifye pou koup di mond. Ou konn paske epòk sa yo pa t gen mondyal a 32 ekip ou 48 ekip kote yo t ap pran 3, 4, 5, 6 peyi pa konfederasyon. Yo t ap pran yon grenn ekip nan konfederasyon an oubyen 2 grenn ekip nan konfederasyon an. Si w pa tòp ou pa ka la. Donk. Vwala, alò, sa k te mennen m la a, se paske m te di ke fòk nou pa sispann pwogrese a, paske si w sispann pwogrese a, moun pral pase devan w, e se sa k rive Ayiti, jisteman, ki a yon moman te nimewo 1 nan zòn nan, epi gen yon moman k vin rive, ou konprann, e fen 70, 80 yo, nou vin pa tande l ankò, epi, e, kounye a, lòt peyi vin ap pase devan nou. Nan peyi vin ap vin ap travay vin ap envesti nan jwèt la vin pran jwèt la oserye epi sa w tande a la y ap grandi y ap grandi pandan nou menm nou ret kanpe an plas n ap fè bak donk nou vin kounye a la jodi a ayiti lè w ap fè yon klasman konkakaf ayiti uityèm nevyèm sizyèm setyèm sa depan de sou ki ang ou gade li gen endis konkakaf la gen klasman fifa a sa depan de jan w vle w konsidere l donk wala se sa ke l ye w konprann. Fòk nou kontinye e travay la e mwen kwè ke sa federasyon sa ap fè la a se m ta ka di yon miz an plas pou ke pwochèn federasyon ki vini an ok ke yo kapab kontinye travay la sinon se tankou se sabote yo sabote travay administrasyon anvan an e ou pral retounen donk nan menm pozisyon kote anvan an. M oblije y ap kontinye fè bagay yo byen. Met men e se sa ki genyen. Kounya ekip la menm ap prepare l. Ekip la ap prepare l e mwen panse ke nou wè videyo yo, nou wè seyans bizutaj e se tankou lè w fèk bini nan ekip yo blo w ok, yo ba w.

Fòk yo antre giyimè pa sou nan betiz, ridikilize yo, se konsa li ye, se yon batèm de fe ok. Wilson Isidore te, m ta ka di, trè timid, petèt menm deranje, mwen ta ka di, odebi. nan seyans bizutaj li a, lè misye pral monte sou chèz la, ou gen lenpresyon misye pa alèz, misye pa santi l nan po l, ou konprann, e timid, e krispe. Epi bon, finalman, yo poze misye kesyon, ki laj ou, e kote w ap jwe, nan kesyon tout moun konnen deja, men nèg yo poze kesyon yo kanmenm.

Piblik la, lè m di piblik la, lansanb de jwè e estaf, m te wè Monique André te la tou, prezidant federasyon an, prezidant komite nòmalizasyon an, li te la, l ap ri, l ap pran plezi l nan seyans lan. Donk, epi bon, misye finalman te gen, te konkeri asistans lan e sa te finalman byen pase, m ta ka di tout un bien qui finit bien. Donk sa te fini byen, sa vle di. Tout va bien ok misye ale Roodensky vin vini bon misye vini li menm avèk tout vibe li Roodensky ou deja wè son nèg li menm bon misye pa misye pa kè misye vini misye misye danse misye fè yon kalite modèl de dans nan seyans bizutaj sa leve mayo misye misye definitivman. te pran seyans bizitaj la pou li, se te vedèt seyans lan, e misye pat fasil chante li menm, paske ou te ka chante ou byen danse, e misye li menm se danse li te danse, e misye danse sou yon mizik kap pase anndan, e nèg yo danse a misye, foto ap fèt, video ap fèt, e ou ka wè anba paj misye a, gen anpil moun ki like video misye yo, e menm vwè seleksyon yo, yo kòmante anpil anba piblikasyon Instagram ke misye fè. Roodensky byenveni e yo aksepte misye nan grand famiy lan ok e son jwè ki gen anpil talan an palan de Roodensky fòm di nou ke yè an konferans de près te gen konferans de près virtuel ke seleksyonè a Sébastien Migné tap fè ok avèk avèk jwè yo padon avèk jounalis yo jounalis te gen pou poze li kesyon a Migné e a Casimir se te yo 2 a ki te an konferans de près epi. Kesyon poze, anpil kesyon poze, se te yon konferans zanviwon 40 minit e youn nan dènye kesyon ki te poze yo se te se te yon kesyon sou jisteman Roudensky Pierre ok e ann al tande kesyon sa a e repons antrenè a sou jwè sa a ki se kanmenm yon jwè ki soti ann Ayiti ke seleksyonè a konvoke pou vin reprezante Ayiti pou vin etoufe gwoup la.

Bon, Ninie di tout sa mwen panse li te gen sou kè l pou l di. Misye fè yon bon 2 minit edmi ap pale de Roodensky. M twouve ke li te enpòtan pou m te genyen fidbak sa a, ki jan misye wè jwè a, paske misye, Roodensky se youn nan premye nèg ki te rive nan rasanbleman Toronto a. Misye rive e. Misye rive Toronto pratiman depi lendi bonè misye rive, so misye fè tout lendi a, madi, mèkredi, jedi, so se yon jwè ke misye wè de trè prè, se pa li di sa, li di li te vle wè misye, li te vle wè misye vrèman an pèsòn poul te fè evalyasyon poul te dwe fè a, paske son nèg lap swiv lontan li di.

Lè le premye sur sur les points de rendez-vous ok sa vle di lè gen randevou yo di tout nèg dizè trant nap tann nou nan tèl sal konferans pou nal fè video pou nal fè analiz video misye la misye la pami premye nèg ki vini yo Antrènman ap kòmanse a tèl lè mesye bis la ap deplase a a inè kenz enben misye la misye la ou pa bezwen al kouri ap rele l li la bon se sa antrenè a di e se se toujou yon bon bagay mwen panse ke misye ap make pwen bon mètnan vrè kote y ap tann misye pou l make pwen an se anndan teren an sa vle di fòk misye mete l jwe e fòk li. Fòk li jwe pwouve li, fòk li montre ke li gen talan, li gen kalite, se sèl sa kap fè yo konvoke l, ke yo kontinye konvoke l, ke petèt li jwe match la tou. Ou konprann? Match koup di mond lan m vle di. Donk, wala. Men bon, pou jodi an, m sipoze ke se yon jwè ki pral genyen tan de je, paske bon, mwen menm m pa wè kòman li pral. Otreman, paske si w rele nèg yo, si w rele jwè avan pou w mete l jwe, ou ka pa mete l jwe tout match yo, ou ka pa mete l jwe titilè fòseman, men fòk nèg la gen yon tan de jwe, sinon pa t gen okenn rezon pou w te konvoke l nan ekip nasyonal la. Antrenè a di tou ke misye timid, men misye di ke se yon bagay ki dwe a fè nòmal, non nèg fèk vini konsa e. Timidite a, souvan, l ap parèt. L ap parèt. E mwen kwè ke Woodensky gen yon bagay tou, nan mitan teren an, nan mitan teren an, mwen kwè ke y a yon kou a jwe. Y a yon kou a jwe. Mwen pa janm bliye, e sa se istwa Gold Cup 2019 lan. Gold Cup 2019 lan, lè l ap jwe, e Saba. Kèlke mwa avan la konpetisyon, Saba pa titulè nan ekip sa a. Goubèn te, Saba pran plas titulè l nan ekip k ap jwe Gold Cup 2019 la nan match kont Chili. Antrenè a mete misye Makola. Antrenè a mete misye jwe nan pozisyon ki pa vrèman pozisyon li, kote li jis anba sou teren an e misye ap fè djòb sal la. Epi misye fè l admirableman byen. Misye te jwe mwen kwè 65 bon minit nan match sa. Se kòm gade w, sa w wè k ap fèt la la? Sa vle di mondyal pral kòmanse oubyen Gold Cup pral kòmanse epi kèlke mwa anvan gon match amikal epi yo mete tèl nèg jwe tèl pozisyon. Paske sa rive souvan ke antrenè a pa konnen 11 li a. Li ka bezwen on 2 plas, on 3 plas konsa. Donk li poko gen 11 nan. Kounye a la, nan youn ou lòt nan pozisyon sa yo kote l bezwen jwè a, ou wè nan fenèt mwa mas la, nèg ki konvenk li an se li l ap mete jwe nan koupdimond la. Se li l ap mete jwe nan koupdimond la. E pèsonèlman, mwen menm lè m ap gade ekip la, m pa konnen men m pa si ke kotch la. sèten a san pousan kò kiyès ki twa milye tèren l yo. Li gen dwa li gen dwa gwo gwo preferans, li gen dwa gwo nèg la ki an avans nan lespri l. Men nan tèt pa l li gen dwa di, Hum, e gwo ouvèti la a. E ke s on bagay 51 49. Donk li pral depann de kisa k ap fèt pandan.

E li nan 2026 la la, sou 2024 e 2025 pa gen okenn jwè k jwe plis ke Danley nan ekip la. Donk nou pa bezwen, sa di tout sa sa di a. Bellegarde nou pa bezwen prezante l. Donk kounye a la, twazyèm plas la pou kiyès li ye? Se sa kesyon an ye. Twazyèm plas la ou gen Leverton donk, ou gen Cranford Sente, ou gen Widensky. Jodi a, jodi a.

Men mwen ouvè pou m chanje sa paske pou mwen li pa definitif. M pa konn si w konprann non. E se sa k fè mwen di gen kou a jwe. Paske mwen panse ke misye ap chache on, misye ap chache on milye de tèren.